Nou retounen. Kia. Malgre sa bay boulem nou bayen boulem. Nou bayen danje. E fwem sa se ayisye. Sa se ayisye. Sa se ayisye ki te fe deklarasyon kont abinadel la. Nou sonje nan kanal la la. E banm tou. Ebyen. Misye te fok gwo deklarasyon sou. Kont Abinadel kont la Repiblik Dominikèn. E misye te fè yon, te komèt yon erè, misye te rantre an Repiblik Dominikèn, ebyen gwad yo te, sanble gen yon kout dwèt ki fèt, yo pran misye. Yo, yo maltrete misye anpil. Anpil koze, anpil bagay, tèt chaje, sa son gwo ewo, gwo bout ewo nou gen anndan peyi a. Konprann? Gwo ewo nou gen, sa se, sa se. Yo, la fierté, la fierté wanamentèz, la fierté eh christophienne sa, la fierté de la nation haïtienne misye sa son héros ok e nou pap kite misye pou pale avèk nou zanmanm kòman bagay yo ye kòman bagay yo te ye pou ou frèm. Ok, m kapab di salut bonswa a tout moun kap gade m la jodi an. Sak fin rive, mwen menm sou nèg, m fè anpil tan m ap viv nan Repiblik Dominikèn, m travay nan Repiblik Dominikèn, men ke sa ke m te vin resanti pandan ke mwen te vin Ayiti, pou m wè, men sa ki enève m, paske mwen sou nèg la, m pale anpil espanyòl, m te gen sèl dola dominiken m pèdi, men y a pase si m bezwen l dè, m pap jwenn li, m ka vini, m pat, m pat, an m pat tcheke de sa, paske m gen paspò m bay, m gen tout pyès mwen. Kanè pou m ale Repiblik Dominiken lè m vle. Deklarasyon ki fè ke mwen te fè Prezidan Luis Abinader repons la, paske misye te di konsa li ban nou 24, 24 wòl tan pou nou kapab kite sa n ap fè an, kite bò kanal la. Mwen menm ki tande espanyòl, m ap gade bagay la, m oblije fè misye repons. E sa fè m tounen met menm ti djakèt la pou m ouvri, pou vle moun an di ka ap gade m, bay pou yo ka wè se mwen menm. Sa vle di men jan nèg yo fè pranm. Pase mwen depi lè te fin fè video a m pata pòte repiblik dominikèn ankò. Se pa dan kemal yon kote k rele ti machin mal de yon kòb nan men yon dominiken. Se yon kòb sòl bay 50 mil peso. Lè m rele misye misye di m 45 mil li genyen m di pa gen pwoblèm vin avèl pou mwen. Konnya m kote may dèyè pa m pa menm rantre non deyò moun lan deyò baz yo a. Kounya padan ke m rantre dominiken an fin banm 45 mil an m fè kado mil goud. O kote te gen yon pakèt ti mesye ki te la bay, m fè yon kado 300 peso, m rete 43 mil 700 peso nan pòch mwen, bay. Kounye a menm te gen 60 sou foul nan dòk ki t ap soti avè 3 katon ze, bay. Men kote lè m pral pran yon moto 3 wòl pou m vire pou m ale, kounye a patnè taksi la ba yo, mwen li di tann li la l ap vini kounye a. Pandan ke m wè misye ap vini lòtbò Masak konsa, mwen m tou janbe pou m al dèyè bay yo nan men misye. E lè n gade krap krap. Nèg yo rale zam sou mwen. Yon pakèt nèg. Nèg yo pran m bay m. M pote minòt nan men. Nèg yo fè m pase moun nan men pa men. Nèg yo al avè m. Pandan se tan ke nèg ki premye yo rekonèt mwen. Nèg yo ap. Pandan se tan nèg yo ap bat mwen. Ap ban m kou ban m kou an. Kote nèg yo te fè m pale bay. Pou m mande prezidan an padon bay. Si se la ok bay. Lè nèg yo fin mennen m nan gran Fantalès bay. Nan menm jou an, nan demen se leve ke padan ke kolonèl la rele prezidan Luis Abinader pou l di l ke m nan men l bagay, kounye a jis prezidan Luis Abinader te desann, pran elikoptè li desann nan Fortaleza sa kote ke misye te vin pale ansanm avè m, ap poze m kesyon, bagay sisi la, pou m tounen di menm sa ke m te di yo. Kisa w te di?
Èske w te reponn misye? Kisa w te di misye? Sa ke m te di misye? Wè ti pawòl ke m te di misye yo pou mwen menm se rizib yo te. Pase m te rantre nan boul langèt manman misye. E m te fè misye tande menm pawòl ke m te di nan video ankò. Misye tèlman ban m presyon, li tiye 2 ayisyen devan m. Nan demen se veye, nan yon ti fatra a ba yo kote ke l lonmen etanda a bon gran. Misye te fè tiye yo oubyen? Misye fè tiye nèg yo. Padan misye, padan m nan bout machin konsa bay devan misye konsa li pral tiye m. M pat janm pran presyon nan men misye. Men pase m kapab di mwen se yon vwa espesyal pase ou wè sa m di w lan. E m pap ba w manti si nèg yo ta tire m, si nèg yo te gen malè pou yo te vin mete dyòl zam yo sou mwen m pap ba w manti sendomeng m tap pran dife. Ou wè sa m di w lan e bagay tout moun kapab wè pou wè m rive nan men nèg yo m lage. M pap ba w manti sendomeng m tap pran dife. Sa pa yon bagay jwèt, sa pa yon bagay jwèt. Ou wè sa m di w lan. Sa vle di.
M wè ou ki la ankò.
Mwen menm m sezi, m pat konnen si w tap la ankò. Sa vle di, wè sa m di w lan, sa vle di m pap ba w manti, m kapab di mwen se yon vwayaj espesyal, m pat pè nèg yo, tankou mwen wè sa m di w lan, sa vle di. Sa vle di wap di nèg yo boule langèt nou mwen yo, epi yo pa tou tire w. Sak pi bèl la, bon nèg yo, lè misye ap kanpe anfas mwen konsa bay, lap fè, lap fè videyo, lè misye wè m pa pwofesyonèl, misye di m konsa, fè lemond antye konnen m lage. Pika lage m di bon vre vre m yon misyon m vin akonpli m se yon anvwaye espesyal pou m al di pou m lage m di non sa se jwèt m di kaka ap fè m tèlman jwe nèg yo vin fon lè ap ban m kou m vin pa santi anyen ankò ou wè sa m di w la ti kou nèg yo ban m tankou e jwe ap jwe avè m lè nèg yo wè m pa pran presyon nèg yo fon m dizè diswa men yo moute avè m yo moute m elikoptè. Bagay yo di yo pwal tiyem bagay malerezman mwen nèg yo manke gen kran pase mwen se pèdi m te pèdi se pou nèg yo tirem met dyòl zam yo sou mwen sèlman pou m te moutre yo kisa k ayisyen pase m fyè de peyi m ou wè sa m di w lan pou sa k ap fèt nan peyi m lan lè nèg yo m pa pwopoze m ale pou m lage tèt mwen anba nan elikoptè nèg yo kenbe m lè nèg yo banm kou ti kou nèg yo banm se se jwèt ou wè sa m di w lan e a paske bay sa vle di m pat ka ale men M kapab di w, mwen se yon vwaye spesyal, m tounen di mo sa plizyè fwa. Ou wè sa m di w la? Kòman nèg yo fè, mwen Eze m bezwen konnen kòman nèg yo fè pa tire w, sa k pase? Kòman ou fè vini? Nèg yo pat ka tire m, rezon ke nèg yo pat ka tire m. Konbyen jou prizon ou fè lòt bò a? 9 jou prizon.
Chèn nan men, chèn nan pye, minòt nan men, minòt nan pye. Menm manje nèg yo t met sa nan bouch. Sak pyès ki mete w deyò menm. Apre abinadèl kòmsi fin vini epi pale avèw kòman eske se li menm ki di lago ou byen kòman sa te ye menm. Non epa misye k lage m. Ou wè sa m di w lan epa misye k lage m. Kòman ou fè lage l. Se pou misye pase men misye pat ka fè m anyen tou li pat ka fè m anyen ou wè sa m di w lan misye pat ka tiye m tou pou wè li gon ayisyen misye te pale nan bay kanal lan devan m misye fout misye 3 bal konsa pou ayisyen m di e mwen pou nou te tiye pito. Kòman pou nou te fè sa? Ou wè sa m di w la? E pa se madi an. E lè m gade m wè 6 elikoptè desann. Men kote 6 elikoptè desann nan, anpi lè m pa, nèg yo pale kreyòl menm jan avè m. Anpi nèg yo salye yo di retire chèn nan men m, chèn nan pye m, minòt nan, minòt nan pye m. Anpi menm kote a, yo tout di al avè m lopital. Gen 3 machin vit pafine k ap ban m sekirite. San konte lòt machin ki dèyè m sou wout pikòp m apral lopital. Lè m rive lopital la. Yo di pye banm piki, m di non. Pase mwen tout vizyon m, pase pase m di w non yon sòlda rete yon sòlda. Tout vizyon m, kote dam lan di banm piki lopital la m di m pa vle piki. Kounye a men kote l ap veye banm piki an, m pa ba w manti. E si ta fè sa li ta leve men konsa, m pa ba w manti m t ap tou kenbe anndan m tchwel yon fwa. Men lè m pale avè nèg yo. A vle di ou s on sòlda? Wi. Ou s on besap oubyen ou s on polisye? Non, mwen s on ewo. Ewo m ewo an se ewo pou peyi m. Ou son polifout?
Non, m pa sa. Mwen son ewo, ewo m ye a pou m defann. M pa yon ewo pou ke pou m ap tiye pwòp Ayisyen pa m, ni pou m ap fè sa k pa sa. Mwen son ewo pou m defann peyi m, koz de sa k ap fèt nan peyi m. Kòm de sa k ap fèt nan peyi m, m fyè de peyi m. Pa egzanp, bagay ke m ka di nou ke mwen wè nèg yo fè. Nèg yo pase avè m anpil chemen, poze m anpil kesyon bagay. Sa vle di wè nou menm. Sèl sa sam te ka di pèp ayisyen met tèt nou ansanm an nou ini nou dominiken pa ka wè de nou dominiken li pè nou anpil sèke nou pa gen nou pa gen tèt ansanm ou wè sam di w la e pa dominiken k lage m ou te poze m kesyon avan m tounen avè w sou sa se nan gade si se li kote w desann bay yo mennen m lopital bay lè m rive lopital yo bay m anpi ki di m pa vle yo ban m medikaman m pa vle lè anpi yo ban m fich lan bay pou m ka vin lopital ayiti m di n yo lè m rive ayiti m ap vin lopital. Men kote an vre. Si se elikoptè.
Vre. E eske yo poze w kesyon kisa yo di w lè nèg yo desann? Eske se ayisyen ki te nan elikoptè yo oubyen se dominiken? Monchè sa vle di, m pap bay manti, sa vle di nèg yo pat, nèg yo pale kreyòl menm jan avè m. Men nèg wouj bay sa yo, koulè wouj bay. Nèg sa yo gen nan yo gen kasko nan tèt yo bay. Ou pa ka wè.
Ou wè sa m di w an, nèg yo pa kredi yo voye lage. Yo di, pale kreyòl nòmal, yo pa pale espanyòl avè m. Nèg yo di yo voye lage m, fè retire chèn nan men m, chèn nan, minòt nan men m, minòt nan pye m. E lè nèg yo sot avè m lopital, pou yo vin remèt mwen sou pon an, polisye yo rele, yo la ban m, nèg yo, yo ban m pou yo remèt mwen polisye yo nan men sou pon an, yo fè foto, fè videyo pou yo fè konnen yo lage m. Ou wè sa m di w lan? Oo, a sa w, on bagay, e bon bagay jwèt sa ye non.

Bay preske bò kanal la anba la vin avèm pou yo tire m pa lè nèg yo wèm m tandi m pa pran presyon nan men yo e m tap tann pou nèg yo te fè demonstrasyon tap tire m sèlman pou m te moutre sak rele ayisyen an. Mwen m sot mwen m sot fon ti vire avè w la e m wè tout gwad sa w ap gade w la m wè gwad sa w ap gade w la bagay m wè y ap souke tèt yo gen nan yo k ap ri gen nan yo k ap sekwe tèt yo sak pase menm ou pase anba nèg sa yo tou? M pase anba men tout nèg sa yo ou wè sa m di w la. Sa vle di tout nèg se gen pifò nan nèg sa yo ki rekonèt men sa yo di Sa vle di tout nèg sa yo map gade la men nèg yo lòt bò a
men nèg yo sa vle di tout nèg sa yo tout nèg sa yo frape w Pifò nan nèg sa yo rekonèt mwen Panse nèg sa yo lè elikoptè te desann nan M pa byen kapran nèg yo byen men nèg yo lòt bò a pa lòt bò pa lòt bò barye baraj la lòt bò a.
Sa vle di, nèg yo gade pou nèg yo, lè yo wè yo vin kòm lan, yo panse se tiye Ayiti ye, nèg yo sezi, sa fè m tounen met menm ti djakèt lan, yo sezi, y ap gade m, y ap ri. Tout y ap gade, wè, tout ap fè siy, èske se mwen menm, èske se mwen menm? Yo pa t ka fè m anyen. Ou wè sa m di w lan? Kòman nèg yo fè pa t ka fè w anyen? Ki kwayans ou te genyen? Monchè, wè kwayans mwen, m kwè nan tèt mwen. Ou wè sa m di w lan? M kapab tounen di m ou sa ankò, mwen se yon anvwaye espesyal. Sa vle di pou nou te ba yo egzanp ke nou menm Ayisyen nou gran, nou gen nan men nou. E si tout Ayisyen te met tèt yo ansanm, Dominiken pa t ap janm gen dwa ranse ansanm avè n jounen jodi an. Yon nasyon ki fè konbyen de tan menm n ap okipe yo ba yo manje pou nou gade jounen jodi an menm pou nou ap pran imilasyon anba bouch yo. E sa fè m te di yo nan videyo an, si gen 5 nèg menm jan avè m, depi se ti bwa ki la m t ap tchwete nèt. E m pa t ap fè menm fè twa jou, m ta touye tout sòlda Habong lan nèt. Wè Dahabong nan twa jou, m pa t menm met twa jou, nan de jou nou t ap pran Dahabong, pou jis nou rive sou prezidan Luis Abinader.
M panse lemond, m panse pèp ayisyen, e nou ka konprann bagay yo, e kreyòl pale, kreyòl konprann. E nou panse si nèg yo te ka touye nèg sa, nou panse nèg sa t ap soti vivan an Repiblik Dominikèn? Misye pon nèg kwit. Pèp a yon ti nèg piti. Misye son ewo pou la nasyon ayisyèn. Yo wè misye. Misye se afè pa nou. Ou konprann? Misye se pitit masak. Ou konprann? E se nou menm nou tout pèp ayisyen nou pral mete tèt nou ansanm pou nou wè kòman nou te ka bay Ayiti yon lòt imaj. Paske imaj Ayiti a twò sal. Imaj Ayiti a pa bon menm. Ou konprann? Twòp malpwoprete. Twòp chomaj, twòp grangou. Fòk Ayiti jwenn yon lòt. M pa bezwen di tout bagay. Fòk Ayiti jwenn yon lòt. Nou konprann tout sa m vle di. E, bòs mwen, ki mesaj pou yon dènyè fwa ou te kapab voye bay la nasyon ayisyèn e tout moun k ap koute w la, k ap gade w la kounya la?
Sa ke map di, map di ok, Repiblik Dayiti, oubyen ou ka di lemond antye, ok, banm mete Repiblik Dayiti, m kapab di nou, nou tous Ayisyen, an nou fon sèl, an nou ini nou, pou nou ka jere peyi nou, men nou met tèt nou ansanm, an nou sispann. fè prop nasyon pa nou mal an nou sisprann tiye prop pwochen nou an nou met tèt nou ansanm pou nou ranje peyi an sè ke nou kapab sè ke nou e gen anpil se pè yo pè pa kite lajan mete nou devan pa kite met de anyen devan mwen sa kem bezwen pou nou fè an nou ini tout pèp ayisyen nou tout an nou met tèt nou ansanm nou ini nou pou nou ranje peyi nou pou nou fè pou nou fè repiblik dominiken sispann ranse avèk vizaj nou. Se bèl bagay, antanke yon nèg m gen 7 dola dominiken, m te ka di a bay, m pap konte bouzen bay, men sa ki kap fèt nan peyi m nan, m fyè de peyi m. Menm jan ke Repiblik Dominiken ap fè bay jaden, bay bay anpil bagay Ayiti, nou kapab fè l. Si nou gen dlo sa nou kapab fè tout sa Repiblik Dominiken fè, men èke nou pa ini nou, sèl sa m bèzwen, an nou ini nou, met tèt nou ansanm pou nou fè pou peyi nou, pou nou chanje peyi nou.
Mèsi anpil, se te yon reyèl plezi, m te kontan genyen w la nan show a.